Kòm dabitid, n ap gen Ralph Jean Noël avèk nou yon lòt fwa ankò ki pral plonje nou nan yon eleksyon amerikèn. Bonswa Ralph! Bonswa Richie, bonswa a tous e a tout, mèsi pou fidelite nou avèk atansyon nou, se yon plezi jodi a pou nou la pou nou vin pale ankò yon fwa de spesyal prezidansyèl amerikèn. Bon bagay! Se toujou ak kè kontan pou m resevwa w. Jodi a nou pral pale. de sistèm elektoral amerikèn nan. Yon bagay pou kèlke moun ki parèt trè konplike, men pou moun ki konprann li yo trè senp. E nou pral eseye eksplike moun yo ki sa li ye. Nou gen yon la pou pale nou de sa. Bon, Ralph, èske w kapab fè yon ti eksplike nou ki sa ki yon sistèm? Jisteman, ki sa ki sistèm nan? Alò, sistèm nan se yon ansanb deleman, se yon ansanb de konsèp, ki relye e ki pou vin ki òganize ki pou vin bay yon strikti. Pa egzanp, nou ka konn tande ou di sistèm jidisyè, se o nivo de la jistis, sistèm kanseral, se o nivo de penitansye, o nivo de prizon. Donk gen yon ansanm de faktè, gen yon ansanm de deleman ki reyini ki pou vin fòme yon strikti. E donk se de sa ke ke nan pale, an gwoso modo lè yon di ke sistèm, pa egzanp chak domèn gen sistèm pa yo. Eben, se chak domèn ki gen yon ansanm de faktè ki tyen an kont, se ansanm de eleman ki reyini ki pou vin fè sistèm ke domèn sa n ap pale a. Ok, se byen.
Men kounya la, lè nou di sistèm elektoral ameriken, kisa nou vle di? An efè, e jisteman pou nou pale de sistèm elektoral ameriken an, jan m sot bay definisyon an pou sistèm nan, gen yon ansanm deleman, gen yon ansanm de faktè ke nou dwe pran an kont. Pa egzanp, sistèm elektoral ameriken an li senp, li konplèks tou. E senplisite ak konpleksite sistèm elektoral ameriken an, yo jwenn li se nan pwosesis elektoral. Sa vle di gen yon ansanm eleman ke nou dwe mete an kont. Pa egzanp, youn nan bagay ki fè konpleksite sistèm elektoral ameriken an nan pwosesis li, se paske Lèzetazini se yon eta federal. Là on est en droit constitutionnel. Yon eta federal se yon eta ki konpoze de yon ansanm eta e federe. Donk eta sa yo, yo, yo pa ka aji an non pwòp yo. Yo sèt yo gen teritwa, yo gen popilasyon, yo gen gouvèneman, men yo jis transfere souverènte yo bay Eta federal la, pa kont, yo gen estrikti politik pa yo. Pa kont, yo gen pouvwa egzekitif pa yo, yo gen pouvwa lejislatif, e yo menm gen pouvwa jidisyè pa yo. Donk, men eta sa yo, yo reprezante nan kongrè a, e, kòm senatè, e, jan m sot di a, yo pa ka aji nan non pwòp yo. Donk, se, se, se sa. Men. Lòt patikilarite oubyen lòt eleman toujou nan sistèm elektoral ameriken an, se ke sistèm elektoral ameriken an, nan pwosesis elektoral la, li gen 2 tou. Yon premye tou ki se vòt popilè, e dezyèm tou la ki se kolèj elektoral. Lè m di 2 tou la, se pa ke eleksyon an dewoule an 2 tou, men li fèt an 2 tou. E sa vle di pa gen yon premye, pa gen yon dezyèm non, men se konsa li dewoule menm. Donk premye a se vòt popilè la, dezyèm nan se kolèj elektoral la. Lòt bagay ke nou pa dwe janm bliye nan sistèm elektoral ameriken an, nou dwe toujou sonje ke sistèm elektoral ameriken an se yon sifraj inivèsèl endirèk, se yon skruten endirèk. Sèt, sitwayen yo gen dwa pou yo al vote yon moun, men vrèman enstans ki la ki pou. Eli yon prezidan li rele kolèj elektoral. Se la ou jwenn les grands électeurs. Ok, men ou sot di sistèm elektoral ameriken an gen 2 tou. Kisa 2 tou yo ye? Fè yon ti pale n de li. Wi, alò, 2 tou yo vle di kisa? 2 tou yo vle di ke pwosesis elektoral ameriken an, pou prezidan, gen yon premye tou ki rele vòt popilè. Se a di, le pèp. est invite a vote e se pèp la ki pral vote les ameriken oubyen moun les eyan dwa moun ki gen kapasite pou yal vote epi dezyèm tou la li nan kolèj elektoral la sa ke rele gran elektè la donk se de tou sa yo ki gen donk Ou gen pèp la ki ap vote, epi ou gen les grands électeurs ki ap vote nan enstans yo rele kolèj elektoral la. Se pratikman 2 tou sa yo. Men nan 2 tou sa yo, kolèj elektoral la pi enpòtan ke vòt popilè la. Sa vle di, ou ka genyen nan vòt popilè, ou pa genyen nan kolèj elektoral la, ou pa prezidan, alò ke ou ka genyen kolèj elektoral la, ou pa gen vòt popilè la, ou prezidan. Trè byen. Men nan menm sistèm elektoral amerikèn sa a, Ralph, trè souvan, nou konn tande y ap pale de kolèj elektoral. Ki sa bagay sa a vle di, kolèj elektoral? Ok.
Alò, ki sa ki kolèj elektoral la? Kolèj elektoral la se enstitisyon oubyen enstans kote ke gran elektè yo, yo vote. Sa ke nou rele gran elektè Ozetazini. Gran elektè yo se ki sa? Se senatè, nou ka di depite. Men kòm Ozetazini pa gen depite, yo rele yo reprezantan, donk se senatè ak reprezantan ki fòme gran elektè. Se lansanble dè senatè e lè reprezantan ki fòm se kon apèl lè gran elektè. Mentenan, senatè yo, mentenan e gran elektè yo, se senatè chak eta federe yo, e kòm Etazini se 50 eta, e chak eta federe gen dwa a 2 senatè, donk sa vin ba w 100 senatè ki nan kongrè a e ki fè jisteman yo nan kolèj elektoral la. Donk e reprezantan yo, sa ke nou rele depite an Ayiti, yo pa gen yon tay fiks, men sof ke tay e nonb de reprezantan ki pou gen nan kongrè a, li varye antre tay popilasyon an ki gen nan eta. Nan pa egzanp, Kalifòni ki se eta ki pi peple yo Zetazini, li gen 53 reprezantan, plis 2 senatè. Sa vle di li gen 53 e depite plis 2 senatè. Sa vin fè ke li gen 55 gran elektè nan kolèj elektoral la. Patikilarite ki gen nan sistèm elektoral ameriken se le prensip The winner takes it all. Ki sa l ye? Sa vle di eta ki gen plis vòt nan yon nan yon state genyen tout state la. Map reprann li, kandida. ki gen plis vòt nan yon state genyen tout state la. M ap pran menm egzanp Kalifòni ki se eta ki pi peple e Ozetazini Damerik. Li gen 55 gran elektè, 2 senatè plis 53 depite ke nou ta ka rele an Ayiti. Si kandida repibliken an genyen 30 vwa e kandida demokrat la genyen 25 vwa, li otomatik kandida repibliken ki genyen 30 vwa a li genyen tout 55 gran elektè a dan son ansanm. Sa vle di kandida repibliken an genyen tout eta Californie an. Donk se sa ki prensip de Winertex et al. Donk moun ki vini an premye a, se li menm ki gen tout eta. Epi kolèj elektoral la ameriken an li konpoze de 538 gran elektè, pou yon kandida eli li bezwen minimòm 270 vwa. 270. vwa o minimòm. Sistèm elektoral ameriken an kategorize 50 eta ki gen aksè pou vote nan eleksyon amerikèn nan. Pa egzanp, nan sistèm elektoral ameriken an gen 3 tip deta. Gen lè blue state, gen lè red state e gen lè swing state. Kisa ki blue state yo?